Fanm riyal gadon van. Oh Se pou fè fredi. Oh Jono te anfòm baby. Anfòm wi cheri.
An pasan m bezwen achte yon kay bò isi a pou ou wi. Oh mèsi bokou. Ou manje? M manje wi boo.
Oh seryezman kòman jounen an te ye? Ah cheri lekòl la fatige m. Sitou ou konnen m pral nan egzamen ane a. Apre sa ou konprann tout bagay yo nèt? M konprann m konprann tout matyè yo sof filozofi a sèlman k ap sakaje m. Oh oh ki pwoblèm ou gen ladan l la? Bon l fasil. Ah bon cheri bon

Epi tou, kòman w fè kite pnen tout pantalon de ou la? Ah cheri! Bon, w ap fè mont nan labou si m ta wont zanmi m la. Ah cheri, lè fini jodi vandredi tou. Jodi vandredi, ou konnen depi vandredi, e lekòl la ale vandredi, e timoun yo mete jeans. Men fò w konnen lari w ap pran. Jeans mayo. Epi tou, m pa gen kòb. M pa gen kòb m achte jeans mayo.

Kòman m pa konprann sa lap di la. Lap di m filozofi byen chi. Kote Juna bay sa lap di yo. Epi tou ah sa yon wonte l ye pou mwen. Pou mwen m yon moun pou eta sa wap sot lekòl. Antouka. M bal bak map tann rezilta. Kòm mwen byen entèrese a lekòl sa tou e sa ak yon chans pou li wi antouka map tann li vini bon Bondye ap fèl reyisi kanmenm wi la vin nan menm lekòl avèm paske medam deyò sa yo tèlman frajil enposib m pral jerel nèt sil vin nan menm inivèsite avèm dat sa poko vini oh sa e pa kouzen Bastya. map tou mandel pou li paske kòm m pa wèl nan lekòl la map mandel pou li Hey Mwen menm Vin balo silvouplè Wi ou menm wi Bonswa Bonswa
Wi bon epa kouzen Vastya ou ye Wi kouzen mwen menm wi Eskize wi e se paske m pa sa fè kèk jou m pa wèl nan lekòl la sal genyen Bon.

Sa m wè la Hey ki Tande tande tande E pa liv twazyèm ane ak katriyèm ane m wè nan valiz pou ou la Non Li genlè sot chache yon timoun m pa wè Oubyen Li pa t di m li gen sè M ta di l kèk ti sè ti kouzin E sè l li menm a manman l fè l Tande m poko ka konprann M poko ka konprann Oubyen Genlè e pale zo lòt mwen. Tale m boo ka konprann Koman ton Tale m boo ka di Sak nan may mwen e sa Paske piu pa inifòm filo sou li Tale gon bagay kap vin nan tèt mwen la Tale Map mete sa nan valiz li tou dousman Epi lèl vini poum pozel kesyon Paske m boo ka kwè bagay sa Lèl vini map tann li poum Sak fè li vle m te mal tande poum remandel ki klas lap fè.

Kòman sa, sa vle di?
Ok, ann bay vag, pase sou sa. Ki klas wap fè?
Cheri mwen konnen filo map fè nan sans sa. Ou serye? Si m te konnen m pa tap mande, pa vre? Ki klas wap fè ankò?
Memwa m just fè m defo. Ok, ou pa konn ki klas map fè? Map fè ns 4. Waww!
Wap fè ns 4? Kòman menm 4 yo?
Kòman sa e menm 4 yo a? Talè, ey! M pap ka ouvri valiz ou a. Ouvri l pou mwen silvouplè. Kòman sa ouvri l pou ou a? Oh li te kotem wi. Ouvril pou mwen silvouplè m pa ka al nan valiz ou. Psee dat nou pa wè nan telefòn nou pale olye pou ta banm love kounye wap banm pale de bagay valiz ouvè pou ou. M pa ka nève non ouvri valiz ou a banm wè. Kòman pou m ouvè l pou ou a. Ok pretem. Kòm ou pa vle ouvri l map ouvri l pou ou.

Pale nou! Mwen m di w yon bagay, kòm ou pa ka pale, apati de jodi a nou kite tande, paske m pa ka renmen ansanm avèk yon moun k ap fè katriyèm ane. Kòm ou kite m nan cheri?
So, m ba w vag ok!